manje moute desann pa em pale de sa yo menm paske manje pa anyen depi ou manje jounen an pap fini ou pa al twalèt ok kounya la lè Michaël ap fè ti plenyen pou kòb pou kòb pou kòb enpi tou mwen di Michaël fò pa konsa paske humm ou ou gaspiye kòb fò jere kòb ou ou paka ap gaspiye kòb konsa men voice li te voye ban mwen.
Preske menm a ti po wi. Nou rantre son goud nan menn non peyi. Ou annik prèt ou an fèm on gwo kay ou pou lagen plip. Konprann? Sèke nou menm nou pa moun, nou pa konn depanse kòb, nou pa entèlijan pou nou konn sa pou n fè. Se ou k ap pase an gran mafya sèlman an gran konnen. An men ou k te manman n a papa n vre. Sou tèt lajan ki sot nan pòch mwen, lajan wa Salomon ban mwen, flay ban mwen, lajan swè mwen, Ou kwè medam nan pa di sa. Ou sa fèm di w sa.
Mwen pran nan fon nan fon pam mwen lwe kay Mexico metel mwen fè makèt pou li lèl fin voye voice sa pou mwen m rele Fly m di Fly voye fè Microel kado 500 dola paskel sot pale lèd ansanm avèm li genlè pa gen kòb poul fimen bòz kounya la Fly di sa w panse Tati bal 1000 dola m di non bal 500 dola w paka lage 1000 dola nan men yon sèl kou Fly voye 500 dola bay Microel. Le 5. Michael antre nan kay la le 4. Jodi a 10 m gentan ap pran baton sou tiktok. Dèyè kòb ou ankò. Sou tèt kòb mwen, sou tèt swe m, sou tèt byen m tap fè a. E m pa menm pale de lakay mwen l fè nenpòt konbyen mwa m lè m al nan ole m toujou ap voye resi yo bay wa Salomon m di mezanmi se makèt m ap fè wa Salomon konn di mezanmi wap depanse pase kote m nan li banm mil dola li di men paske wap depanse pase ou konprann. 20 mil pèso, 15 mil pèso, lè m gade nan bank mwen m wè 20 mil pèso pitit m prèske depanse 300 konbyen dola. Lè w nan, lè w Sendomeng ou ka ap depanse w pa menm gen kontwòl kòb w ap depanse lè w fin depanse pou di oh! Gadon tete peyi Sendomeng chè anpil timoun. Paske Sou peso wè nou a an pa fè dola manje lap ret Bestie? retire nan kont ou. Mwen m pa Sou wè janm nou pa fè manje n achte kat manje nan Joana m pa peye manje pou mwen paske Joana pa kite m peye manje lòt 3 yo yo prèske 60 dola ameriken. Sa w di m Sa la? vle di wè si wè si w si si w fè 2 jou pa fè manje w la pou 120 dola ameriken se pa menm manje maten midi swa non on sèl manje aprè midi an. Paske sendomeng son peyi ki chè ke li ye moun ki sendomeng ap konnen men mezanmi jounen jodi a m tande Michaël di map itilize li menm a ti po pou vyouz map itilize nou pou bi map itilize yo pou biznis Michaël vwayaje timoun gratis. Lè kounya la mwen di mwen mande fly discount pou zanmi an, nou fè l a 4000 pou zanmi an, Michael li menm se gratis li vwayaje, Michael nou pa retire yon goud nan kòb li an, ba dayè si m gentan moutre nou 12000 dola a fini Michael pa peye vwayaj. Se ta kwè e kòb pòch m pale pou Michael m pa pale kòb vwayaje jis pou l fè reklam pou fly pandan l Mexico la si l te entèlijan li ta fè reklam, fè ti life funny, tapote, promote moun, li plis sou dis kisyon paske li vle depi l pa la avè w la l bezwen kòb se voye kòb ba li. Paske l son Bon atis, l son Bonjou, sipèsta. men men dèl, men sa m vin remake. E Mhm. lè misye te ap e peze m pou Sendomeng nan, li te di l gen um, gen moun ki vle fè promosyon avèk li, li gen bagay pou al regle. But sa w di an son gwo bagay. But m te wè misye plis ap promote e mennaj li an ke l li promote L ap tèt fè li. romans plis Li ke fè plis ap biznis. promote relasyon ke li aksyone sou Mhm. yon bagay pou l fè. Mhm. Tifi sa Michael achte yon tablèt ba li, Michael achte yon telefòn pou li, Michael achte yon lo djakèt, lo swèdè, jean, an, tenis pou ti Mhm. bèt a kòn sa. Ti bèt a kòn sa vin lakay mwen yon lè premye jou l vini, li plimen a Michael nan yonn nan chanm yo. Li gentan Li fè gwòs. Michael plimen l san kapòt, Michael Mhm. voye anndan l. Oh! Aprè 2 jou l vin lakay la, Santi m li la plimen Mendel? plen.
Mendel, Mendel ou te la? Yes, mwen te la e devan m tout bagay sa pase. Nan de jou l vini m tande l ansent li detire ti boul vant li men longè m tande l ansent mwen di cheri ki lwa Mayko wè l tèl lè tèl lè m di kilè nou plimen yo lòtre jou mwen di pou gentan ansent mwen di moun konn ansent konsa pou w ansent yo voye w anndan w jodi de jou gentan konnen w ansent kounya la tifi a pran tèt Mayko wè l avèk lajan Mayko wè l gen an l ap pran kòb Mayko wè l la l fè ti gode k gen foto li menm a Mayko wè l sou yo. Lap kaka mayko wèl kounya mayko wèl li menm pansel gen fanm. Oh waw.
Hello.
Lè pou mayko wèl pati marn sa ti bèt la di mayko wèl fèm konnen li pap pati jou poul te pati an. Sa di sa vle di ka misye gentan damou fanm nan li pa vle ale. Oh esak fè wap wè tout video aprè mayko wèl tris lè lap vwaje a m pa konn si nou wè video yo pèp la te gentan wè sa tou. Konnen nou lèm nan la wi. An nan Mwen problème li lap focus sou fanm. Mwen menm Michaël Juna bon moun mwen menm mwen gen apatman m sendomeng e pitit mwen an sèlman k ladann koko manman m te ret pral sendomeng m pap kite moun desann ladann Michaël se nan kòman otèl sendomeng nan rele a otèl ki pi chè la yo e ladann li ta pral desann oubyen li tap fon airbnb pou l desann mwen menm mwen se yon moun lakay mwen kote m dòmi kote m fonksyone m pa mennen etranje ladann.
Mwen konn sot an, m konn annik antre konsa, m jwenn, mwen jwenn Lè fin kòmansman ankò, lari a, bon lè m wè, Michael, Michael dayè sou ap video l di, wap wè tout tiktokè k pase lakay la. Michael di konsa ke Mendel yon ti jan, Mendel, Mendel, li pa ka pale a Mendel, okontrè Mendel se moun Michael te ka pi viv. Mwen menm mwen gen yon moun lakay mwen ou vin al lot moun ke m pat konnen parèt m parèt map fout tout deyò. Bon e fimen l fimen anndan kay moun yo san otorizasyon Depi an? mwen menm yon moun lakay mwen ou te mèt ap mennen manman w andedan lakay mwen fò m ba w pèmisyon paske lakay mwen m pa vle moun pran twòp dwa ladan. Premyèman m pa sipòte moun antre nan espas kote map dòmi moun pa antre nan chanm kote map dòmi. Mendel kite yo antre nan chanm li. Moun pa anbarase m lakay mwen. Lè fin ankò, lè ou moun ou pa lakay ou, ou resevwa moun sou balkon. Ou pa resevwa moun ni nan kizin, ni nan chanm, ni nan bagay. Ou resevwa moun deyò. Moun pa fè bwi andedan lakay mwen kote m ap dòmi. E sa fè mwen menm m pa ka viv avèk moun nenpòt moun. Aprè sa ankò, m pa dakò menm moun pale fò andeyò lakay mwen. E sa k fè lè w wè m pral yon kote m pa desann ni ka zanmi, m pa desann ni kay fanmi. Mwen make sure ke kote m prale a m ka desann avèk kòb mwen. Malgre yo pa t ap ka sipòte m yon segond, paske pale anpil la t ap deranje mwen, mennen lòt moun m ap fè yo sòti, m ap obsève yo devan moun nan, epi aprè sa, depi l fè dizè, depi m pa gen fèt, tout moun al lakay yo. Aprè sa ankò, mwen menm mwen pa sipòte fi vin fè bagay anndan lakay mwen. Bon Bestie li menm li dakò ke fi a vin fè bagay sou kabann li m'pa janm sipòte yon absidite. Paske yon gason, yon etewoseksyèl pap janm dakò yon masisi konyen sou kabann li. Men yo menm yo ka plumen sou kabann paw. Kabann mwen, chanm mwen, moun pa antre ladan al fè bagay. Dayè, kabann ou nan chanm mwen se lye ki pi ki pi diy, ki close. Se lye tout enèji m ladan l. Chanm mwen, moman Ozetazini la menm fanmi pwòch mwen pa gen aksè nan chanm mwen. Paske chanm mwen e ladan tout enèji m. Chanm mwen yon vye moun antre ladan l ou ka gache tout sa m ap fè. Paske Dèyè nou konn wè live li. Mwen menm m pa mennen gason nan chanm mwen fasil. Selon enèji w ap degaje. E zafè mwen gen lòt chanm dami, lòt chanm pa papa. Chanm mwen se chan e lye sen mwen, lye diy mwen, lye de priyè mwen, lye kote m dòmi, kote m alèz. Sa vle di ke Mike Coel, m ap di w yon bagay. Ooh Mexico Gen de jèn fi la bon mwen menm sim te ka sim te ka siw ta tande yo te bay posibilite pou echanje plas Microwell la avè plas ti po a lòt moun ki vle ale yo te bay posibilite ou tap wè konbyen de jèn ki ta renmen ale gen moun ki pèdi 12 13 14 20 40 mil dola pou yale Mexico ajans manje lajan yo pa janm ale. Ou jwenn li gratis ou menm. Ou jwenn li for free. Sèlman ou sipoze promote li. E lè w rive, pa gon enfliyansè la k rive Ozetazini e Sendomeng e Mexico ki jwenn yon lòt enfliyansè lwe kay pou yo. Apa de fanm yo oubyen nonm yo. Maykoel jwenn Mendel ki fè l pou li. Bon men menm lè Bestie ap bagay m di Bestie pitit retire kòw nan zen an bon banm voye banm fè w kado yon 200 dola pou met sou li nan monnen an. Yep.
E Mayco wè lè nou di nou fini avèk tout bagay la nou tap kenbe jiskaske li pran kab li paske nou te gentan ap fè plan lè l desann Mexico City pou nou lwe yon lòt apàteman pou li pou yon mwa ankò annatandan lantann li nan vè paske si w rive Mexico e nòmal fò w bwase kò w. Chèche pwogram, lè pwogram Ayisyen pral devoye ou boukou, danse kò, tapote, fè pwomosyon, chèche moun, sekwe kò w. Epi tou, paj misye tou, misye ka bwa sa paj li. Meksiko se yon semi Etazini li ye. Klè.
Kote Marco Elia ye non state li ye. M pa vin la pou m blasfème l, m pa vin la pou mwen kraze li, nothing, e pa sa, men konpòteman li. Ibrahina cheri son konpòteman de selfish konpòteman son konpòteman de welele de trivial de terre à terre wap gade tipo pap janm oze fon bagay konsa zanmi Anben epi wè li la di pap li janm di oze fon konsa bagay konsa tipo pè nou. anben e li kounya di la ma li di li di ma Mendel masisi Wa. oh kounya li trete Mendel de masisi tipo pap pè nou map di maykoel deja maykoel. Menm si pèp la te ba w lajan, yo te ba w milyon dola, si w pa t jwenn moun ki te ede w jere l oubyen fè de bagay konstriktif avè l, ou t ap echwe. Paske si yo te ba w lajan an, ou te gen lajan an, se lè konsa ou te gentan fin manje l. Se pou yo te mete w opye di mi. Premyèman, pou Mendel te lwe yon apatman pou pou yon mwa nan kòb la, epi pou yo te ba w tout kòb ou te fin boule l Sendomeng, apre sa pou w te bat bounda w pou w te tounen Ayiti. E se sa w t ap fè. Ou pa t ap regle anyen avè kòb la.
Kounye a la, lè ou rive Bèsi nan kay la. Ou fèk parèt nan yon peyi, tèt ou pran van, ou poko konn anviwònman an, ou santi w pèdi. Prefè ou te pran kab ou poze les bonnes questions. Lè w vin fè trivyal sa a, w ap fè moun pè a konpòteman de barbare ke w genyen an. Paske Meksiko se yon gran peyi, menm jan avèk Etazini. An oken ka, Mexico pa sanble a Sendomeng. Paske Kerry ta ale Mexico tou e kòb li k pa kont. Kerry wi.
Diasha ta ale Sendomeng e kòb. Tout lè w wè Diasha ap foule kòl, Diasha ap sal kòl, Diasha pa gon goud nan moudal Sendomeng. Oh bon Diasha te pa bezwen kote sa yo. Manti. E Mexico pa gen, Diasha pa gen yon san pou l ale.
Kontinye la. Bon son gwo fwa nou ye sou rezo a la. Son bèt a kòn Ozetazini ki pran Jacha pandan koko l te pran lari a li fè yon pwodwi Ozetazini li voye bay Jacha pwomote sou pousantaj.
Ohh sa vle di ou vle di e pa pou Jacha li ye? Si Jacha pa vann pwodwi a Jacha pa manje.
Woy. Sa vle di lè si Jacha vann pwodwi a pou 20 dola li gen 3 dola sou li.

Fanm yo bay yo jwenn ki jwenn kay sendomeng nan yo. Masisi te ka plis jwenn yon kay sendomeng ke jacha. Wi.
On vye mongli konsa. Pa mete twòp pou jacha mesi. Antouka sèl sa m ka di Apre sa kewi sèl sa m ka di nan dosye an Kendji avèk Talè Kendji avèk Mendel

Tipo rele m nya la Michael kounya fè tèt Tipo pou Tipo vin pale lèd avè m Tipo di yo non sa manmi fè pou nou Tipo ap pede rele m manmi nya la li bat Tipo oh Tipo rele m Tipo di l pap ka viv menm kote a Michael men sa Michael fè l bagay sa ki ta rive la. Demen kounya l tou bwase Tipo l tou fè lòt ti dam nan ki rele Rosie an vin kont Tipo pou ti gason l nan demen lò epi l zen tap fèt sou non Tipo a. Sa dim la a. Oblige peye 800 dola m voye bay Edson pou l kouri pran Airbnb pou l kouri pran Uber vin pran Tipo dòmi lakay li pou 2 jou paske gon apatman bò Edson nan ki pral evelebo kounya la pou met Tipo yon lòt kote pou kont li 400 dola mwa 400 dola depozit.

Ou pale de vwayaj Mexico a. Sonje nou menm nou ranmase plis kòb pase w. E nou menm nou konn rezo a plis pase w. Gen lontan w sot Ayiti. Ou pa ou pa vrèman konn vayb Ayiti an. Mwen menm, menm kore Ayiti pa abolò tou jwe m ladan l sa vle di m konn sa k ap pase Ayiti. Nou fin ranmase kòb sa pou Mike Cohen menm ke l ta pran swen lopital pou mwatye ladan l, nou pa t ap janm gen kè, mwen menm pèsonèlman m pa t ap gen kè pou m kite l retounen Ayiti. Rete sendomeng tou son peyi ki ap anmerde ayisyen depi ou pa gen rezidans, Mexico pa bay moun pwoblèm sa so mwen tou fèl jwenn opòtinite pati gratis lan so nenpòt depans ki fèt se zanmi an e pou zanmi an l fèt paske Mike wèl depi lè lap vini an li di nou l gon zanmi Bestie mande eskel fè zanmi an konfyans li di wi esak fè nou te oblije fè tou lè 2 vini sot ayiti sa vle di Mike wèl poutèt pa li pati gratis. Enben ki pwoblèm li la kounya? M pa konn pwoblèm li. Men Mike wèl fè konnen. Sa gen kounye a Mendel? Humm Sak pase kounye a? Sak Pwoblèm pase sou li, kounye a la? pwoblèm li genyen se ke li jije bon ke li gen kòb nan men Mendel toujou, yo sipoze bay, yo di l ke pwoblèm nan se ke yo monte tèt Maykoel, yo di Maykoel ke gen plis kòb dèyè toujou. Se ti fanm nan wi ki fè sa kwèm wi ti fanm nan. Epi tou kòb Sa pòch vle la Djihad, li genlè pa konn kòb pòch la se tout depans ki gen pou moun nan fè an, Li di yo, mwen di 2000 dola kòb pòch li vin la san yon goud nan pòch li. Li genyen Pwoblèm panse 2000 Mayko dola li 1, tap pran foure nan li pòch li pou li believe ke repanti. kòb la plis kòb. Kòb la, li gen kòb toujou e ke nou sipoze bal kòb poul kenbe nan menn nan Sendo nan Mexico. Se pwoblèm nan l gen la. Paske Amen. mwen ta renmen konnen si Mayko 1 pa peye kay, si Mayko 1 gentan antre nan Airbnb, 300 dola market fèt, Kisa Maykoel gentan fè a 500 dola la? 500 dola Fly voye pou li an. Oh Le 5 wow. octobre. Le 4 octobre l antre nan Airbnb an. E gon lòt Alada ankò? On lòt Alada pa la man Tekel Auguste Divine Marie?